Bonjou bonswa a tout moun kòman nou ye mwen espeke nou tout anfòm jodia mwen vini avèk yon video pou moun ki bezwen itilize telefòn yo pou yo ka fè kòb avèk yon senp ti jwèt ou pral kapab fè kòb nan telefòn ou ret gad video sa jiska la fen ou pap regrèt. Ok guys, so nou retounen. Poun kòmanse, nou pral bezwen yon aplikasyon jwèt ki rele Piquant Blaze. Aplikasyon sa pou mwen li vrèman pèsonèl e li vrèman seri. Mwen menm mwen te fè esèy la deja ke mwen eseye jwe epi mwen te touche yon pousantaj. Mwen pat oblije jwe anpil sou fason poum ka eseye aplikasyon poum te ka pote pou ou. Donk li vrèman bon. E m konseyew depi ou gen yon kont PayPal avèk aplikasyon sa wap kapab. fè de 4, 5, 10 dola chak 2 jou, 3 jou. Sa depan. Se ou menm ki pral konnen kòman ke ou pral jwe. Mwen menm m pap ban nou manti a koz de aktivite ke m ap fè m vin pa ka gen tan pou m jwe jwèt la de tanzantan. Donk m pral ban nou teknik kòman ke pou nou fè kòb avèk jwèt sa. Ou pral ale nan play store. Ou pral fè rechèch Bitcoin. Ok. Bitcoin blast. Fè rechèch, Nap pran dezyèm lan. Ann tou klike anndan aplikasyon poun ka moutre w kòman ke ou menm ou pral kapab fè kòb avèk aplikasyon sa. Ou pral leye kote k make jwe. Me li timoun. Mwen menm mwen te gentan ap jwe kèk ti bagay wi depi lotre jou la paske m pa ase gen tan vre. Si nap byen konstate la nap wè m gen 18354 monera, monnen ki se monera. Donk banm di nou yon ti bagay. Pa bliye link aplikasyon sa ap nan deskripsyon an. Son fason pou ka al telechajel ak tout kòd promo a. Depi w mete kòd pwomo a, w ap benefisye 20 moner. Pou w jwe, w ap klike la kote ki make play. Y ap al ba w yon ti anons pase avan ke w rantre nan jwèt la. Anons sa pa dire anpil, sèlman l dire 30 segond. Ok. Donk, apre anons la fin pase ou rantre. Epi ou prale la kote ki make play, epi ou pral kòmanse jwe. Se yon ti jwèt ki trè fasil timoun. Ban m di nou. Ou wè, tout koulè ki menm jan yo. Depi w fè ou kwaze epi pwen an tou moute. Banm moutre nou kòman sa jwe pou ou menm ou ka kòmanse fè kòb avèk sa ke map di w la. Banm di w. Yon ti teknik trè senp. Ou wè tankou ou wè koulè sa? Ou wè map pase dwèt mwen? Ok. Sa gentan tounen pwen. Ok. Sa gentan tounen monnen la. Ay di ke sa ankò ou pase sa konsa yo esploze. Se konsa ke ou menm ou pwal kapab fè kòb avèk sa ke map di w la. La. Apre ke m fon sèten de 1829 pwen. Ok. Kounye a la, ki sa ke w ap fè? W ap klike kote make Watch Ad. Ok. W ap gade yon anons pou ka pou yo ka ba w dezyèm pati. Ok. Nou klike ladan l. Ok. La y ap ba w anons yon lòt jwèt ankò. M ap pase anons lan pou m ka kontinye videyo a. Ok. Yo mande pou m fè pati level 9 kounye a. Mwen m p ap jwe, se jis m ap montre nou kòman aplikasyon fonksyone men m oblije fè bak. M pral moutre nou yon ti teknik kòman ke lè nou fin fè pwen yo kòman nou pral kapab touche sa. Pa egzanp si m klike kote k make cash out yo ma rande ou kòman ke ou pral pran kòb sa eske sou coinbase osinon paypal. Mwen map pran sou paypal paske se sou paypal m kòmanse touche. Lè w klike la kote k make usd. Donk yo. Fò w gen 42 mil moneda. Pou w ka fè retrè a. Finalman sa ou fin konpli, sa ou plen, tankou wè sa ou prèske fin plen la. M ap fè yon videyo pou m ka montre w kòman pou w ka transpòte lajan sa a nan PayPal. Se la ke nou met fen nan videyo a. Pa bliye si w te vrèman renmen videyo a, kite yon like, fè yon kòmantè, w a di m sa ke ou bezwen nan videyo a, ke ou pa wè, epi n ap pote l pou ou. Pa bliye ankò nou di w link aplikasyon sa a nan deskripsyon videyo a avèk tout kòd pwomo a. Male tout moun, n ap re nan yon lòt videyo tutorials.